Gracia Delva se yonn nan moun ki te soti yon fon pwojè lwa ki pase nan chanm depite a, ki pase nan chanm sena a sou òganizasyon kanaval nan peyi Dayiti. E lwa sa a malerezman rive nan biwo de legzekitif, li pa janm arive pibliye. Gracia Delva, m ta renmen ou mete pwojè sa chita avan menm nou rive kote blokaj yo ye e kèlke pwen ki gen anndan pwojè sa a, piske nou nan moman kanaval. Se sa.
Bon piske nou nan mwa kanaval nap anten atis la direkteman m panse ke ki te enpòtan anpil e mwen menm depi lè m te depite mwen te mwen te mwen te fè pwopozisyon lwa sa lwa sa e mwen te panse kanaval la se te yon bagay ki te enpòtan. Kanaval map swiv li m wè ke se politik kap fè kanaval la politik kap fè kanaval la Men sèl si se e mwen sòti nan sektè e paske yon nèg ki depite, ki senatè kèlkeswa peyi ke w sòti nan mond lan se nan pwofil ou ke w pral travay nan yon komisyon. Ou pral travay nan yon komisyon si misye doktè, doktè a l ap gen sansiblite nan, l ap konprann pi byen nan sa k genyen sa feblès e fòs. e e e e sa k nan sante a mwen menm kòm atis depi lè m antre nan paleman e mwen te toujou travay nan komisyon kilti men kanaval la m te toujou wè politik la ap manje l politik la m te toujou wè l ap manje l e jodi a ki kote politik la mete l la e sa ki fè ke m te deside fè yon travay sou li e travay lan nan lwa ke m te pwopoze an kote ke mwen te mande pou te gen yon komite kanaval pèmanan Ou konnen yon komite kanaval pèmanan, e lè sa se komite kanaval la ki te pral deside, men ki t ap travay avèk tout meri yo nan chak nan chak nan peyi an. E la youn nan youn nan bagay ki t ap enpòtan, se ke kanaval la li t ap endepandan, paske se yon bagay ki t ap piske Piske se dezan, se chak se chak dezan komite al t ap renouvle, lè sa ou t ap panse kanaval t ap gen bidjè pou li, se pa t ap egzekitif la oubyen prezidan an oubyen nenpòt ki moun se pou si m fon se paske kanaval se yon moman kote ke gen de bagay atis lan moun ap di tou piti epi li menm li pase revandikasyon anpil moun ladan l epi ou te gen dwa wè Paske moun sa a met pa fon kanaval ki nan avantaj tèl ou tèl gouvènman mete la, ebyen pa patisipe nan kanaval. Oubyen paske se pa ou pa iks ou pa egrèg ou pa patisipe nan kanaval. T ap gen yon komite k t ap la, ki t ap gade, ki t ap gen yon règleman entèryè yo menm. Paske se lè sa a yo ta pral di men ki kritè pou moun patisipe nan kanaval. Ok. Mwen menm pandan 10, youn nan bagay ki te plis pouse m tou ekri e travay sou pwojè sa a e se paske nan di jan m di se bon m son chanpyon m son chanpyon kanaval tankou tout nèg ki chanpyon mwen nan medyolan m son chanpyon kanaval e men an n di e nan dis nan dis dènye ane yo ki pase yo la yo m pa vrèman delivre pou m ta patisipe nan kanaval Epi mwen menm nan pwosesis la se kem ye a la, mwen di kisa mka fè pou konpa a? Kisa mka fè ke mka ki travay ke mka fè ke mka fè ke chita ki ka ede pou demen si Dye ve pitit nenpòt ki fanatik ki la nenpòt ki moun kap swiv la epi kanaval epi demen si Dye ve epi li vin yon atis Epi mwen m te gen posiblite li vin yon atis paske l fè yon kanaval demen si Dye ve ke tèl gouvènman ou tèl ministè l tèl prezidan pa renmen l oubyen l di yon bagay li pase yon revandikasyon li li di de bagay ke n ap di tout piti nan kanaval la epi li pa patisipe nan kanaval e mwen menm mwen wè ke pandan pandan dizan politik a an m di a katreven pousan fè m patisipe nan kanaval epi m vin di kèt. Men la m vin gen responsablite. M vin gen responsablite, fòk m gen yon travay ke m fè nan sans sa. E se sa ki fè ke m te fè travay sa. E nou wè jodi an sa politik lan e fè kanaval lan. Sa politik lan fè kanaval lan. Si komite kanaval sa te la jodi an, se pa t ap yon premye minis ki t ap al deside ke l pa gen kanaval nasyonal.
Pap gen kanaval nasyonal, tap gen yon komite ki tap genyen ki tap genyen reprezantan laprès ladann, ki tap genyen ki tap genyen mizisyen ladann, ki tap gen tout ladann lè sa nou tap gentan deside pou kanaval la e lòt bagay ankò e kanaval lan jodi an li man li manje se politik la ki manje l la e mwen menm youn nan dezakò ke m te gen avèk Prezidan Prezidan Jovenel ke l te di m li klè men ke l te di m li klè li pa ka pibliye lwa a paske pa bliye ke yon lwa ki vote nan chanm depite an li vote nan sena a e nou te mwen se ra depite se ra senatè nan nan nan 10 dènye ane yo ki fon lwa. Ki rive ki rive nan egzekitif la. Sa vle di sa yo pa pale l. Men ki se atribisyon m pa t gen lòt atribisyon kòm senatè kòm depite. Moun di sa yo vle, panse sa yo vle. Ou konprann men atribisyon m se te lejifere. E lejifere se te lejifere nan nan pwofil mwen. Nan pwofil mwen nan komisyon ke m travay. E se te lejifere nan kote nan sektè kote m sòti an kote ke pou m konn sansiblite l e m konn fòs li ke m te fè. Pou mwen m panse ke Deja m fè pou mwen e mwen satisfè de travay la jodi an. Paske lè m wè pa gen kanaval nasyonal, lè m wè pa gen kanaval nasyonal e prezidan Jovenel te di m klè li pa ka pibliye lwa sa a paske li pa ka retire kanaval la. Gracia,

Ou di prezidan te di w sa menm? Klè.
Sou atik sou kanaval la menm, li te di m sa klè, ke kanaval la, li pa ka retire kanaval la nan politik la. Sa vle di ke otomatikman si l pibliye lwa a, si l pibliye lwa a, palè nasyonal, ekzekitif la p ap gen anyen pou l wè ak kanaval ankò. Sa vle di ke ap gen yon komite kanaval, yon komite kanaval ki endepandan.
tap gen pou travay ki tap gen pou travay sou kanaval bann jèn fèt nan tout peyi pa egzanp tankou jèn fèt o brezil o brezil a vle di ke kanaval la pa genyen pou l wè avèk gouvènman avèk li gen bidjè l li gen tout bagay li ou konprann sa m vle di w lan gon gwoup moun k ap achte kanaval se kanaval la k ap pote kòb tou nan peyi an.